pandan nap pa pataje lansanm enfòmasyon yo ak ou menm menm si nouvèl yo ta vle bwote souri nou. Pa gen pèdi tan, detay lenfòmasyon yo se koulye a. Komisè Muscadin frape ankò jodi vandredi 13 oktòb la, yon prezime bandi tonbe anba bal Muscadin nan lokalite Mòn Bose. Yon endividi ki espesyalize li nan zak kanbriyolaj ak azosyasyon malfektè selon tout dènyè enfòmasyon yo. Lòt enfòmasyon selon sa plizyè medya rapòte pami yo Show Gogo a anonse gon seremoni ki òganize jodi vandredi a nan Repiblik Dominikèn an memwa de Jimmy Danger. Seremoni sila a òganize nan ponp funèb Funeria Blondiro. Malerezman, tout moun ki gen pou vizite mò a pa gen dwa pou fè foto defen an. Men sa pa anpeche tout moun sou rezo a pa kwè nan imaj sila yo. Toujou an Repiblik Dominikèn, fwontyè pa Dominiken yo louvri men pa Ayisyen yo rete fèmen, son kesyon de ka pe ka. Malerezan pou mache Dayabonn nan, se tris paske dominiken yo louvri, men ayisyen yo pa vin achte. Rosemond Jean nan yon konferans pou laprès entèveni sou vizit OEA gen pou l fè nan Wanament nan lide pou wè si konstriksyon kanal la pa gen danje ladan l. Pou Rosemond Jean, s on krim puiske lè Sendomeng t ap konstwi 11 pa yo a pa t gen okenn vizit pou sa. Kidonk se otorite nan peyi Dayiti yo ki gen pou devwa. kanpe operasyon sila. Se la nou mete yon bout avèk dènye sòti lenfòmasyon nou pou semèn sila a, randevou pam ak nou se pral pou lendi pou lòt enfòmasyon.
Mwen pa vle pou la République Dominicaine al kowonp OEA epi kounya pou l OEA vin di m y ap vin jwe yon wòl. Desper an s ki a trè a kanal Wanament. Le poukwa? Loreat te toujou egziste lòske la Repiblik Dominikèn t ap fouye 11 priz. Yo pa t janm pa t janm gen espè ki vin evalye ki dega 11 priz la ka genyen pou peyi a, pou pèp ayisyen, sou teritwa ayisyen. M pa vle pou era fè m konprann ke. La Repiblik Dominikèn se yon peyi ki gen moun k ap viv ladan l, epi ann Ayiti se te yon savann, se bèt, kabrit ki lage ladan l. M pa vle pou yo vin itilize dè sibtèfij, pou vin anplwaye dè estrateji non avwe, epi. sou pretèks ke se kominote entènasyonal, sou pretèks se l'OEA, epi ki vin la, vin pran yon desizyon ki pa ale nan sans popilasyon an. Sa vle di pou nouzot, l'OEA gen pou l konstate ke la Repiblik Dominikèn, pataje yon rivyè entènasyonal avèk peyi Dayiti, ke menm dwa la Repiblik Dominikèn genyen pou l te eksplwate kanal la, nou vle ke l'OEA non sèlman pran akte e li mande la Repiblik Dominikèn pou konfòme l a la lwa, pou konfòme l a ansanm de konvansyon yo, pou konfòme l a ansanm de dekrè entènasyonal yo ki te pran deja sou rivyè Masak la. Sèke dwa Ayisyen genyen. pou l eksplwate rivyè masak la, pèsòn, menm konsèy de sekirite de l'ONU pa ka anpeche ke pèp ayisyen eksplwate rivyè sa a. E nou prè pou nou goumen avèk tout sa nou gen, dènye gout san nou, pou ke non sèlman kanal sa fini, men pou nou antame de lòt kanal, paske si la Repiblik Dominikèn ka pran 11 kanal, 11 priz, OEA te la. La Repiblik Dominikèn pa janm rantre an konsiltasyon lè l pral pran, lè l pral pran priz li yo pou l konnen ke li pataje l avèk yon lòt peyi. Sa vle di pou nou zòt, jodi a, Ayiti pa gen pou l pran ni dikte, ni ba l, ni fè l fè lekti, ni pran dikte. Sa m vle di pa la? Lè yon bò fè dikte. Ou ka deside met afè pa w. Pwofesè ki pou fè dikte a, li menm li ka pran sa w mete a pou fot, men se ou ki mete. Ou mete vèsyon pa w, ou mete afè pa w. Men lè se lekti yo ba w fè, ke ou wè lan man w, ke ou dwe li l paske se lekti yo ba w fè. E li yo ba w li. Yo pa ba w ekri. Yo pa ba w ajoute, yo pa ba w retire. Yo ba w fè lekti. Mentnan lekti ke nou bay loreya fè jodi a, L'OEA dwe pran tout trete yo, tout konvansyon yo, tout akò entènasyonal yo ki trete kesyon rivyè entènasyonal yo epi pou l di La Repiblik Dominikèn fèt pou l konfòme l a lalwa, pwen ba. Se sèl sa n ap tann de la Repiblik de l'OEA pou l konstate ke gon peyi k ap vyole dwa nou kòm pèp lib endepandan. Sa vle di n ap fè kanal sou teritwa nou, rivyè a pase sou teritwa nou, ebyen nou deside eksplwate l pou sèvi sitwayen nou. Pwen ba. Sa vle di gouvènman an, se sa k fè talè a m te di w, gouvènman an pa t dwe aksepte misyon sa. Oubyen si pou gouvènman ta aksepte sa, se gouvènman ki te dwe pote plent nan OEA kont Abinader, kont la Repiblik Dominikèn. Se pa la Repiblik Dominikèn ki dwe sezi l'OEA, paske l'OEA pran, la Repiblik Dominikèn deja pran 11 e kounya l'ap fè yon 12 èm prezi. Se Ayiti ki te dwe pote plent. kont agresyon la Repiblik Dominikèn fèt paske l ap eksplwate yon rivyè ki ki se yon rivyè kote ni len ni lòt gen menm dwa pou eksplwate l. Sa vle di, nan se sans, nou vle ke ant sa gouvènman ap di e sa l ap fè pou l ale nan sans kanal la pa p kanpe. Se la nou vle rive.